Ok this is ya boy James Jodi a nou vin pale Nou pral pale de ki sa Nou pral pale de ex Ok Anpil moun Lè ou nan yon relasyon Se kòmsi yo yo met nan tèt yo ke yo jwenn moun pa moun sa a se dènye moun pa yo a, se dènye nèg nan vi yo, se dènye fanm nan vi yo. Men pa bliye ke tout bagay ki gen yon kòmansman, li gen yon fen ladan li. E anpil fwa fason nou ta swete pou l fini an se pa janm konsa l fini vre. Men pa kont, lè li pa fini jan nou ta swete l fini an, nou sipoze met granmoun sou nou pou nou ka jere sa. Li toujou bon nan tout bagay fòk ou gen yon plan A, yon plan B e jiska rive yon plan C. Fòk ou ka gen 3 plan sa yo, si sa pa bon, kisa m ap fè, si sa pa mache, kisa m ap fè. e fason sa ap pèmèt ou viv alèz. Souvan nan yon relasyon, ou toujou wè ke moun sa se kòm si se pou moun sa l te fèt, se papi, manmi, cheri, bebe, amou, euh, tout pi bèl non ki egziste yo, bèl non love, bèl non lanmou ki egziste yo, moun sa li gen tout non sa yo. Men otomatikman ke moun nan kite ansanm avèk moun nan, se kòm si Moun sa se li menm ki pi move moun ki egziste nan mond lan. Hey, m pa kwè ke si m kite ansanm avèk ou, m ka pi move moun ki egziste an. Si w kite ansanm avèk mwen, ou pa ka pi move moun pou sa. Ou pa touye manman m, ou pa touye papa m, ou pa manje frè m, sè m, ou pa manje pitit mwen. M pa ka rayi ou paske, paske ou kite ansanm avèk mwen, m pa ka rayi ou pou sa. Ou konn pwoblèm nou ki fè ke anpil fwa nou rayi moun nou te nan relasyon ansanm avèk li an, se paske nou pa espere Kel te fi kel te gason koman nou pa espere koman ka esplike sa nou pa janm met nan tèt nou lè ke yon moun kite nou ou byen lè nou pa ansanm avèk yon moun se se kòm se se se nan nan nan jounou yon relasyon ki pi bon ou byen yon moun ki pi bon hey nou ka toujou jounou yon moun ki pi bon nou ka toujou jounou pi bon relasyon Moun sa pa bezwen pi move moun ki egziste pou a paske l pa nan vi w ankò an. Anpil fwa, ban m poze nou yon ti kesyon. Nou pa konn gen yon mennaj epi nou di konsa si nou te jwenn èks moun sa nou ta, nou santi ke nou ta peye èks moun sa paske li pa t konn valè moun li te gen nan men l lan. Li fè w, se Bondye menm ki fè l ak, ki fè l fè de bagay stipid, li kite moun nan yon fason pou kapab jwenn moun sa, pou moun sa ka vin sou chemen w. Anpil fwa gen moun ki gen, ki nan yon relasyon. li ta enpòtan si nou ta jwenn ex moun sa yo nou ta sipoze peye yo paske yo gen yon moun yo te gen nan men yo a yo pat konn valè l men ou menm ki vin jwenn li an fòk ou kòm si moun sa a ou wè tout enpòtans moun sa a ou wè tout valè moun sa a ou di kèt nèg sa ki te gen fanm sa a si m te jwenn misye m ta peye l wi paske enbesil la pat konn fanm sa l te gen nan men l lan ki kòman fanm sa te kòman fanm sa bon pou mwen. Men sil pat kitel koman ou tap fè jwenn li? Medam li toujou enpòtan lè yon nèg kite nou se pa it's not the end of the world when you break up with somebody lavi w pa fini pou sa anpil mwen kontre anpil jèn fi paske yo kite avèk yon nèg yo pase 2 3 mennaj ou yo pap renmen gason ankò yo yo yo pap renmen gason ankò yo pito yo pito pran fi hey are you crazy or something Di m, di m byen, si w pa dezespere, si se pa yon fanm ki dezespere ou ye, oubyen yon nèg ki dezespere, kòman yon moun fè kite w pou di konsa, o, ou pa bezwen fanm ankò, ou pa bezwen gason ankò, w apral pran fanm, paske w dezespere, paske w pa kwè nan tèt ou, ou pa kwè nan travay. Men, M garanti w si w kwè nan tèt ou, w kwè nan travay, lè yon nèg kite w, w ap ka toujou jwenn yon pi bon nèg e non sèlman sa tou, anpil fwa se de men pou w met anlè pou w di Bondye mèsi paske moun sa sot nan lavi w. Petèt moun sa se li menm ki te stop benediksyon w, se li menm ki te stop pou w jwenn moun pa w la, moun ki Bondye vrèman sere pou ou a, moun sa te stop li. Moun nan pa vle ret anndan kay la, li pa vle ret deyò, epi li jis kanpe devan pòt la. Si w pa vle ret anndan, w pa vle ret deyò, ou pa ka bloke pòt la, paske gen lòt moun ki bezwen antre, gen lòt moun ki bezwen soti. Ou sipoze soti, fè yon chwa. Se swa w ret anndan, oubyen swa w ret deyò, men ou pa ka bloke pòt la, pou ki rezon pou w bloke pòt la? Gen anpil moun se konsa yo ye tou wi. Yo pa bezwen yon fanm, men yo jis ansanm avèk li. Kon yon lòt nèg vin vin koze avèk nè fanm nan, kon yon lòt nèg ap montre fanm nan ki valè l genyen, yo yo yo yo yo nève. Pandansetan yo pa t janm konn valè l. Fanm nan pa bezwen nèg la, l ap itilize l, l ap fè tout sa k pa bon. Kon yon lòt, kon kon nèg la wè yon lòt fanm, ke nèg la nèg la renmen, nèg la vle fè yon bagay avèk li, fanm nan fache. Ou konn sak pi enèvan, ou konn wè ke wap koze ansanm avèk yon fanm epi fanm nan pa vle renmen avèw men lap fè jalou paske swadizan wap koze avèk yon lòt fanm oubyen li ta wè wap pale avèk yon lòt fanm. Hey! Come on man! So, se tout sa m gen pou nou. Map di nou sa ankò, map repete l pou m, pou m, pou m, pou m, pou m fèmen parantèz sa. An m di nou sa byen. Lè yon nèg kite nou, sa pa vle di nèg la move nèg pou sa. Sa pa vle di lavi w fini pou sa. Met granmoun sou ou, use mind ou, aprann lekòl, travay di, pou kapab fè yon pi bon bagay. Jodi a ou gen dwa fanm nèg la pa vle a, men demen ou kapab fanm li bezwen an. Jodi a ou gen dwa nèg fanm sa pa vle a, men demen w ap nèg li bezwen an. So toujou met granmoun sou nou pou nou travay di, pou nou kapab reyisi, paske yon moun pa ka fè bonè w, yon moun pa ka. Yon, yon, yon, yon, ou pa dwe, ou pa sipoze depan de yon moun pou lavi ou bèl. No! Ou sipoze depan de tèt ou. So, li pa nòmal lè nou kite avèk yon nèg, se lè sa nèg la gen tout vye mès ki te egziste, nèg la mal palan, nèg la, nèg, nèg la, nèg la mal palan, nèg la se yon blofè, nèg la se yon mantè, li se yon vòlè, li se yon, li se yon nèg lèd, li se sesi, li te se sela, pandan se tan lè w te avè l la ou pa t janm konn wè sa yo. Yo di lanmou avèg men se pa konsa lanmou avèg la. So met granmoun sou nou mesye dam. M renmen nou anpil nap kwaze ankò this is ya boy James.